Salut tout moun se Besdon. Depi desanm 2019 nan peyi Lachin yo dekouvri yon viris ki rele Kowona viris. Viris sa vrèman fè anpil dega e li gentan nan plizyè peyi nan mond lan. Depi lè sa anpil enfòmasyon ap sikile sou Kowona viris e sa fè anpil moun pè. Men kisa Kowona viris ye an reyalite e kijan ou menm ou kapab prepare defans kò w kont Kowona viris. Kowonaviris se yon viris ki genyen yon seri de pwoteyin ki dispoze sou li an fòm de kouwòn, se sa k fè yo rele l kowonaviris. Li genyen tou yon ARN, ARN siyifi asid ribonikleyik, ebyen li menm li la pou li kenbe materyèl jenetik viris lan ki pèmèt lè viris lan pral miltipliye, ebyen viris lan pa pèdi idantite l, sa vle di lè l miltipliye l rebò menm viris lan. Nòmalman, kowonaviris pa parèt nan mond lan pou la premyè fwa. Li te deja la depi an 2002-2003, li te parèt nan peyi Lachin, lè sa se te nan vil Guangdong, e li te pote non Syndrome Respiratoire Aigu Sévère. Lè sa li te gen pou sig SRAS. E li te parèt tou an 2012, sitou nan Mwayen Oryan, e lè sa li te pote non Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient e li te gen pou sig MERS. Men ki jan lòm fè atrape kowonaviris? Nòmalman gen dè ipotèz ki fè kwè li sòti nan sèpan, nan pwason, nan pangolen, nan chomsouri. Men sous ki pi pwobab ki fè lòm atrape kowonaviris lan se sitou chovsouri. Rezon se paske chovsouri gen de souch de kowonaviris, li gen yon souch alfa e li gen yon souch bèta. Nòmalman, yo remake ke souch de kowonaviris ki aktyèlman an depi 2019 ap fè raj la se yon souch de kowonaviris Beta. Se poutèt sa, yo konsidere ke se chovsouri ki se sous pi pwobab ki bay lòm kowonaviris lan. Kijan w pral remake yon moun genyen kowonaviris? Sonje ke kowonaviris li gen yon peryòd yo rele peryòd de latans. Sa vle di, moun nan ka pran enfeksyon an, li pase anviwon 14 jou li pa manifeste ankenn siy ak senptom. Poutèt sa, ou bezwen pridan, paske li pap temwanye ke l malad paske l pa gen siy ni pa gen senptom. Poutan, li malad e li ka transmèt ou kowonaviris la pandan peryòd de latans sa. Men, lè moun nan kòmanse malad, li pral kòmanse genyen de sin ak senptom tankou l ap gen fyèv, l ap gen tèt fè mal e l ap sitou ap touse. E lè viris la kòmanse miltipliye lakay li, viris la pral ale onivo de poumon l e onivo de lòt ògàn, li pral bay sin ki pi frajil, ki pi grav ke jis yon tous, lè sa moun nan pral kòmanse gen difikilte pou l respire. E tous la ap pèsiste, l ap pi plis, e moun nan ap gen yon fyèv ki pi fò, l ap gen plis doulè e l ap gen tèt fè mal ki pi atwòs. Ki jan w kapab evite trape kowonaviris? Rete lwen tout moun k ap touse, paske viris la ka transmèt nan yon distans de yon mèt anviwon. Sa vle di, lè yon moun touse oubyen l pale fò oubyen l ap chante, si li enfekte pa viris la, l ap voye de goutlèt, sa nou rele farinen an. E si w pre l ou menm w ap respire l li ka tobe lan bouch ou konsa w ap enfekte. Poutèt sa rete lwen tout moun k ap touse. Evite bay la men ak akolad avèk on moun ou pa wè depi lontan. Paske pa bliye gen on peryòd de latans moun nan p ap sanble malad. Donk si l pa nan anviwònman w ou pa gen kontwòl kòman sante l ye evite bay la men ak akolad. Si w nan on espas ansanm avèk lòt moun ki fèmen Evite mete klimatizè, paske toutotan ou rete nan espas fèmen si gen yon moun ki enfekte avèk kowonaviris la k ap pale fò, k ap touse oubyen k ap chante, l ap voye goutlèt, donk l ap farinen e tout moun ki nan espas la pouvi ke n ap respire, n ap pale, n ap gen plis chans pou nou pran kowonaviris la. E plis ou rete nan yon espas fèmen ak moun sa a se plis w ap enfekte pa kowonaviris la. Fè efò si w gen tous pou pa touse nan pla men w, touse pito nan koud ou oubyen touse nan mouchwa. Si sa rive ke w w ap vwayaje, w ap kite Ayiti, ou pral yon lòt peyi, itilize yon mask, men patikilyèman se mask FFP2 pou w itilize paske se yon mask ki li menm ase epè ki pwoteje w kont viris la bokou pi plis. Sa se si w ap fè Kote wap kite Ayiti ou prale nan ayewopò. Byen lave ak byen kuit tout sa ou gen pou manje. Sonje, si ou te nan lari ou te bay yon moun kap touse lamen, lave men ou. Si ou te nan lari ou antre lakay ou, lave men ou. Si ou pral manje, lave men ou. E fè sa avèk savon. Li enpòtan pou w konnen si w gen tèt fè mal, fyèv, epi w ap touse, fòk ou al wè doktè. Paske sa pa vle di se kowonaviris ou genyen, ou kapab gen nenpòt lòt maladi ke doktè kapab trete. Donk fòk ou ale lopital. Kijan yon moun kapab ranfòse sistèm kò l kont kowonaviris, paske kowonaviris pa gen tretman? Nan peyi kote kowonaviris gentan tiye plizyè moun, yo remake se granmoun avèk moun ki te gentan gen yon maladi ki fè defans kò yo pi fèb se yo menm ki plis mouri pa kowonaviris. Sa vle di, si defans kò w pi dyanm enbyen ou gen posiblite pou lite kont kowonaviris la pi lontan ke posib. Pa bliye kowonaviris pa gen tretman, donk defans kò w se pi gwo mwayen ou genyen pou lite kont kowonaviris. Kijan pou ranfòse defans kò w? Nòmalman, gen anpil vitamin ki ekstrèmman enpòtan nan defans kò yon moun. Premyèman, ou genyen vitamin D. Vitamin D a w ap jwenn li nan solèy. Se poutèt sa, ou bezwen pran solèy nan maten anvan 8 è, pase 15 a 30 minit nan solèy la, paske solèy la pral aji avèk kò w, kò w pral itilize reyon solèy la pou li pwodui vitamin D pou ou. Li enpòtan pou gen vitamin A, e vitamin A a, w ap jwenn li nan patat, w ap jwenn li nan pwavwon wouj, e w ap jwenn vitamin A sitou nan fwi jón yo tankou kawòt. Ou bezwen tou vitamin C. Gen 5 pi gwo sous vitamin C, seriz, gwayav, pwavwon wouj, zoranj ak yon fri yo rele kiwi. Kò ou bezwen tou vitamin B12, e vitamin B12 la w ap jwenn li patikilyèman nan vyann, Men sonje manje vyann ki lokal e si w aletranje, manje vyann ki òganik sa ameriken rele grass feed la. Kò w bezwen tou zenk e w ap jwenn zenk nan ze, nan zwit e w ap jwenn zenk tou nan fwa bèt yo. Prevansyon toujou pi bon ke tretman e kowonaviris pa gen tretman. Donk aplike konsèy sa yo e pataje avèk lòt moun pou nou pwoteje tèt nou